Gade l ap miltipliye vre. Fò nou pran sa trè o serye. Èske n konprann sa m ap di a? E moun enfliyans, gon seri de enfliyansè ki pa jounalis. Men le gran piblik pran yo pou jounalis. Paske moun yo pa pratike de fason reyèl travay jounalis yo. Depi w pale nan radyo, depi w gen yon mikwo nan men w. Ou gon telefòn nan men w, yo di w se jounalis. Alòske gen tiktokè, genyen enfliyansè, men gen jounalis pou li menm ki pran yon fòmasyon, ki al lekòl, ki fòme pou sa. M pa kwè youn nan sa m ap di yo, ou di sa non pa youn nan yo. Li son pretandi enfliyansè ki te nan radyo Ibo, kounye a l vin gade nan foutbòl, foutbòl pa bay rezilta l swete ekonomikman, li travèse nan politik, men nan politik la gen moun ki pa konnen yo rele l jounalis. Men sa m pou n konprann, tout de deklarasyon ou di sa nan yo se de deklarasyon k ap fè dega, men l ap fè dega pou la senp e bòn rezon li pa nan plas li, li pa fòme pou sa l ap fè a. Li pa gen estrikti politik ni fòmasyon pou l konnen konsekans deklarasyon l. Mwen m ap pale avèk ou la, m gen plis pase 20 a 30 an m ap fè deklarasyon nan laprès. Mwen mezire tout sa m ap di pandan 30 an. M mete kikonk an defi vin gade kote m kontredi sa m te di deja. Paske lè m pale, m pale pou le futur. M pale pou lavni. Men, m pa pale paske m konnen depi m pale la, m fè yon deklarasyon, m di yon betiz, enben anpil moun pral kouri pou y al tande sa m di, m ap fè kòb. Se sa pou nou diferansye ant yon jounalis k ap fòme moun, k ap edike moun, k ap enstwi moun avèk yon pretandi enfliyansè k ap chèche lajan sou rezo. Deklarasyonn yo pa gen li pa konn konsekans li pou li pap koze l okenn prejidis e prejidis tou sa koze moun li fè l la pa enterese l il suffit ke moun vin gade li fè mil vyou de mil vyou senk san mil vyou epi yo voye ti kòb tiktok voye ti kòb li a sou kont li epi l satisfè se pa menm bagay avèk yon glak jounalis kap fon travay ou konprann fò nou konprann sa 1. Mwen menm eske Arab pa gen dwa kandida m pa kwè se mwen k pou di eske l gen dwa ou l pa gen dwa antanke sitwayen e answit yon sitwayen sitou k ap ki angaje nan batay e de debri ou di Sanon te konn sipòte otrefwa ou di Sanon se te pwofesè politik ou di Sanon se Moyiz Janchal wi. Se disip mwen ye. E bon Jean Charles ki fè ki fè ki ba nou moudi sa nou nan sa ou di se dèyè moïse wi li tap mache bon on nèg kap mache dèyè moïse kounya la ou ka vin repwoche arab arab pa pi byen fòme ke moïse Jean Charles jodi a moïse pa reyisi nan politik kòm mèsenè li pa reyisi kòm grenn senk li pa reyisi kòm abolotcho li pa reyisi kòm patatis Li pa reyisi nan strateji divèsyon l la avèk ou la, epi li nan manifestasyon epi l ap anrejistre bagay voye bay Jovenel epi Jovenel ba l ti anvlòp li, demen maten l di w kafou ayopò li di w li pral anbasad, lè w di w pral anbasad li di w li pa reyisi? Mwen menm sa m konprann nan deklarasyon w di a. se pa tè deklarasyon pou fòme ni pou ede Ayiti, men li kwè deklarasyon yo se de deklarasyon tapajè, e depi w son tapajè, al gade sou tout rezo sosyo, w ap wè se tapajè k ap fè kòb, oubyen ti mesye masisi yo. Ok. Wap wè ti mesye masisi yo trè popilè wap wè moyiz wap wè sanon wap wè gouven yèm yo trè popilè tou paske enterè yo yo pa gen menm enterè avèk mwen menm avèk ou kap chèche fòme moun nan kesyon eleksyon se la konstitisyon ki prime ki di ki sitwayen men sa w dwe men kondisyon w dwe ranpli pou èt senatè pou èt depite pou èt majistra pou èt prezidan de la repiblik otomatikman sitwayen ranpli lè kondisyon konstitisyonèl mwen menm Li rete avèk elektè k pral chwazi yo pou l konnen èske tèl ou tèl eleman, èske meyè se meyè chwa n ka fè pou n retire peyi a nan sa l ye a. Men tout moun te wè apre 46 zyèm lejislati, ou vin jwenn yon ti bagay tou piti nan 46 zyèm, de 46 zyèm a 47 tyèm rive jiska 50 tyèm, se skandal! Pat gen moun non nan sena. Oh bon ok nèg ki pat konn Don kato Don kato te pi byen fòme ke Arab hein tout nèg paske Don kato te atis li tap men nou te wè wout li te pran paske yon nèg ki rezonab wap fè politik menm lè w atis ou konnen nan kreyasyon sa wap kreye yo se de mesaj de fòmasyon etc ou tire de yo lè w pran yon nèg tankou pretan belize ki kanpe anndan yon chanm depite li di w se moun li konn rache m poko tande kote moun tande arab di moun li konn rache lè w pran nèg lavalas yo se de nèg yo ki anndan sena yo annik sot anndan sena se chèn y al bay anbasad mete nan pye yo kòm dilè de dwòg y al nan prizon. Bon epi kounya la bon se menm nèg sa yo yap sipòte lavalas epi yap kritike yo lankò. Mwen m panse se de deklarasyon mesye yo fè nèg la ap fè jis pou pèmèt moun ki renmen rezo sosyo yo pou atire atansyon epi li menm lap pwofite de nayivte moun yo epi pou fè vyou paske li menm enterè l se nan fè vyou enterè l se pa nan fòme moun enterè l se nan fè vyou. Wi nou konnen politik la se yon bagay a pa antyè. Se ta di ou ka ou kapab toujou gen yon bon nivo akademik men dan la politik son lòt bagay. Son lòt bagay. Donk eske nan linèt pa ou tout tout e si w vle e pwopo kalomnye sa yo yo pa vini swa sou dout yo genyen sou fòmasyon ak e sou nivo akademi

Ou pa gen sèvitè sistèm nan. Pase lè w pran ou di sa non se yon sèvitè sistèm. Ou wè e prepozit pike l men se pa vre. Se pou w ka pot atansyon sou li. Kounye a ou oh misye ap frape. Lè w pran le ka Jean Monard lè l te konn nan ranmase w ap konn son kote. Non! Sistèm nan prepare moun sa yo. Yo ba w yon bèl devan pou w kapab fè konfyans. Kounye a, lè yo fin konnen yo vin genyen yon opinyon an, epi se lè sa yo pral fè dega. Ou konprann? Men se pa paske nèg la, o pwend vi akademik, m pa pral poze pwoblèm akademik, m pa pral poze, paske m poko nan sitiyasyon pou m evalye pèsonaj la. Paske pou m evalye pèsonaj la, dabò, fòk mwen te nan yon sitiyasyon kote mwen menm mèt lan, m gen yon kote m pral angaje l. Lè sa a, m ap mande Oprendue, pa rapò a misyon ke m pral ba li a, m pral gade èske l gen konpetans sifizamman dan tèl matyè pou ke m konfye l sa a. Men, si se politik m ap fè avè l, se kan m rive optimo dè zafè, mwen mete l o pye di mi, apati de la, m a wè èske l pa t gen konpe, èske l gen konpetans avè, avèk si l pa gen konpetans. Li revyen a mwen menm ki dwe gen konpetans pou m konn ki chwa m ap fè. Li depan de sitwayen ki pral vote yo pou yo gade kote yo ye, yo wè kote yo soti, yo gade kote yo ye, epi pou etap yo konnen ki moun yo pral chwazi. Paske, pito chwazi, ou ka chwazi nenpòt iletre ou mete kòm prezidan de la repiblik, men ou pa ka chwazi nenpòt endividi pou fè l senatè, pou fè l depite. Ou konn pou ki sa? Aksyon lejislatè yo Yo la pou lavni. Paske se lwa yo pral vote. Se apati de lwa ou di ki tip de sosyete wap oganize. Etazini pa Etazini apati de sa li ye. Li ye Etazini apati de lwa ekzekitif la jwenn pou l ekzekite. Mentnan, ou bezwen de senatè ki gen konpetans. Ou kapab avoka. Men sa pa fè ou kapab yon lejislatè non. Paske sosyete a fòw konprann li gen nuans li gen tout kòman dirèj pou konnen si w pral vote tèl lwa an fonksyon de tèl reyalite ou ye jodia men e demen èske w konn sa kap paske fòk lwa ke wap vote a se menm jan ak kòd penal 1935 jodia nou an 2026 kòd penal lejislatè te fè 1935 lan se li ki sèvi la. Sa vle di ou bezwen 2 bon depite, 2 bon senatè ki pou vin senatè, ki pou vin depite, ki pou vin 2 lejislatè k ap vin lejifere pou lavni. Jodi a yon ameriken gen gen dwa gen yon pwoblèm ann Ayiti, se pa paske Donald Trump enterese vin pran l se l gen pwoblèm non, men se lalwa amerikèn ki di depi gen yon ameriken ki an difikilte kèlkanswa kote l ye nan teritwa a, leta ameriken dwe itilize tout sa l gen kòm mwayen. pou lal prann enben se vwala sa vle di se pa gouvè epa bouch se pa donal trump ki te fè lwa sa men son depite son senatè sa vle di mwen menm se apati de la map di konpatriyòt mwen yo chak moun ki pral bay tèt yo ki vle yon pòs de responsablite se li menm dabò ki pou fè yon oto evalyasyon poul fè oto kritik poul wè eske l an mezi poul ranpli tèl ou tèl misyon men se pa mwen menm mwen menm m pral gen poum Pou m pozisyone m, se kan m ap antre nan yn nan, epi desizyon m ak konsyans mwen pral pèmèt mwen pran desizyon ke m pran. Men se pa la m pral kanpe nan lari pou m di entèl pa t sesi, entèl pa t sela, entèl pa t se lòtbò.
E nou wè machin, machin elektoral la la, li ap tou boule tou. Ki bò?
M ap redi ankò. Kan èd se li?
Nou mèt retni e sere sa m di a. Eleksyon pa pèmèt sekirite tabli. Men se sekirite ki bay opòtinite yon sètèn stabilite pou òganizasyon dè eleksyon. Premye sa m bezwen nou konnen, e m vle le gran piblik, e se pa voye m ap voye moute. Ekip mesye ame ki la yo, ki gen zam nan men yo a, yo gou akwentans enòm, yo gou afinite avèk pouvwa ki la a. Gouvènman sa k la a pa ka pa gen otorite, ni moralite, ni konpetans, volonte pou retabli lòd ak sekirite. Se nan yon veritab konplo nou pran, Leta kidnape nou, bandi yo kenbe nou pou yo. Ki moun ki gen enterè pou peyi a fèmen? Se leta wi. E ki rezon enterè a? Si nèg yo demen maten al fè eleksyon, yon eleksyon onèt, transparan, san pwoblèm, pa gen youn nan yo ki ka eli. De se fè, y ap fè kou mèt Janjak pou yo fè 2 manda prezidansyèl san eleksyon. Apati de la, y ap deja asire antèman yo. Lò kounye a, kòm pa gen Pak di Souveni, yo t ap asire Pak di Souveni yo pou yo ka gen yon kavo anndan Pak di Souveni pou antèman yo. Mesye yo, enterè yo se asire yon pansyon e pitit yo pa tounen nan mizè yo menm yo t ap viv. Fè yon kekina, manda prezidansyèl. Apre zafè sak pral pase. Mesye yo se yon chwa nèg yo fè pou yo vòlè. Yap vòlè 100 a 150 milyon dola eleksyon an. Paske pa gen oken mwayen pou desanm 13 desanm pou telefòn sa ki se telefòn eleksyon an pou l fin da yon lòt. Pap gen siyal. Pa gen siyal. Kòman? Se yon eleksyon k ap download sou telefòn. E m kwè telefòn sa ka gen siyal 16 a 16 ou 17, 20 desanm. Men 13 desanm li p ap gen siyal. Li p ap download toujou. Ou p ap jwenn siyal. Paske se yon volonte manifèst ke mesye dam ou wè k ap defile yo. Pran pòz al enskri. Se pou lopinyon. Y ap travay opinyon an pou yo montre w. Ki kote frè m? On moun konn pral enskri nan rejis elektoral, se pa kandida l pral kandida. Se pa kandida k pral enskri nan CEP, ni nan BEC, ni nan KEP, ni nan. Se de moun ki pral enskri nan yon lis, nan yon rejis elektoral, li deplase arara pou l al montre moun li vini. Fò nou wè gen yon bagay nan sa a. Dezyèm pwen pou nou gade, poko gen CEP pou òganize eleksyon, nap pale de eleksyon. Sa yon konsèy elektoral, se yon konsèy elektoral ki pou anonse eleksyon, pa gen konsèy elektoral.
Sa nou gen la ou gen de debri anndan yon enstitisyon ki loje, ki ta la pou loje de konseye elektoro. Sa m vle di pa la. Yon konsèy elektoral ki pral òganize eleksyon pou mete moun an konfyans, premyèman li fèt pou l gen yon sètèn otonomi ak endepandans pa rapò a desizyon l pral. M pa konn si n konprann byen sa m di a, les auditeurs auditrices, les internautes k ap gen pou tande. Yon nèg ki konseye elektoro, li gen yon otorite e li gen yon sètèn endepandans. Paske desizyon l pral pran yo se pral de desizyon ki pral gen kontrevès. Fò l gen kapasite ak otorite pou l mentni verite k nan men l lan. Vwala nou nou gon prezi yon konseye yon konsèy elektoral yon pretandi konsèy elektoral ki la a. 1, Lè yo pral nome yo gen 3 k pa gen kat elektoral ki pa gen papye. Se jij depè k vin konstate ke yo ranmase yo ba yo kat redral yo vin mete yo la. Dezyèmman, sa gentan moutre w nèg sa a se yon nèg, se de moun ki vin nan yon misyon espesifik. Paske kantite moun fòme e kapab ki ta renmen bay peyi yon kout men nan konsèy elektoral, nèg yo pa ka di m se moun yo pa jwenn ki fè y al pran twa de brik, pa gen papye, pa gen anyen, vin fè yo prete sèman kòm konsèy elektoral. Sa se youn. Dezyèm eleman pou nou retni oditè, oditris, peyi a. Yon konsèy elektoral ki pral fè eleksyon. Li gen yon ansanm despè, li gen yon ansanm despè ki travay sou sa yo rele bidjè. Monchè, n ap bezwen kòb pou tan machin, n ap bezwen kòb pou n lwe tan biwo, n ap bezwen, sa vle di yo travay yon bidjè an fonksyon de bezwen eleksyon yo pral fè a. Jiskaske.